Jedi 6 janvye 2022 gwo salitasyon e pou tout zanmi pam yo ki pral gade video sa ansanm avèk nou. E nap fè zanmi yo konnen e chak fwa ou gade videyo nou yo ou kòmante ou like videyo nou yo ou sipòte e James Evosport. Nap demare jounal lan e aswè an e kote gen e Erik Etan Tann Ag e ki an pole pozisyon e pou vin antrene ekip Manchester United lan nan ete e kap vini la e entènasyonal nèelandè an ki te ansyen adjwen e Guardiola. nan ekip Bayern de Munich lan e ki kapab vin antrene ekip ekip Manchester United lan. Epi e selon sa jounal yo fè nou konnen gen Anthony Martial e ki kapab rejwenn ekip FC Sevilla kote ekip Manchester United lan jwenn yon akò avèk ekip FC Sevilla pou Anthony Martial e sou fòm de prè. Gen ekip Juventus de Turin e ekip Barcelone nan ki vrèman enterese avèk ki avèk Anthony Martial entènasyonal fransè a. Epi gen gen ekip Aston Villa e ki ap negosye seryezman avèk ekip Barcelone nan e menm jan gen ekip Newcastle lan ki enterese ansanm avèk e Philippe Coutinho e kap jwe anndan ekip Barcelone nan e Coutinho ki kapab al jwe anndan ekip Aston Villa e sou fòm de prè. e nan fen e sezon an la, se sa e jounal lan e fè nou konnen e nan peyi e Langletè. Epi gen Leonel Messi ki te an vakans e nan peyi Lajantin, Messi ki te teste e pozitif, men aktyèlman la Messi e teste e negatif. Epi yè Messi pran avyon e pou e Paris Saint Germain, Messi ki kòmanse antrene e pou kont li e aprè pou yo kapab fè e lòt tès e pou Messi anvan li e jwenn e tout rès gwoup lan. Epi n ap di zanmi yo selon sa papa Alan fè konnen, papa Alan ki fè konnen Alan se nan ekip Barcelone nan li vle ke mesye an siyen, se sa jounal yo fè nou konnen. Epi gen ekip Stade de Rennes nan ki ta vle genyen Hugo Lloris nan ete pwochen k ap vini la, Hugo Lloris nou konnen. e ki sou fen kontra avèk ekip Tottenham nan, Hugo Lloris, e ke Tottenham pa vle pwolonje kontra ansanm avèk li, men Hugo Lloris kapab rejwenn ekip ekip Stade de Reims lan aprè nou konnen Hugo Lloris te pase an de ekip Lyon an, kap jwe an de ekip Tottenham nan ki tap de retou nan Frans nan ekip Stade de Reims lan. Epi gen Leonaldo, Leonaldo entènasyonal brezilyen ki se direktè espòtif ekip Paris Saint Germain an. e ki etabli renmen ranfòse milye tèren ekip parisejèmen an kote li kapab achte mesye sa ki rele Lucas Paqueta nan ete pwochen e kap vini la, Lucas Paqueta ki kapab al jwe an 2 ekip parisejèmen an, ansyen jwè Milan AC ansyen jwè Milan AC kap jwe an 2 ekip Lyon an ki kapab debake an 2 ekip parisejèmen an epi nap di zanmi yo gen transfè.

An kad si Kingsley Coman ta kapab kite ekip Bayern de Munich lan, se Ousmane Dembélé ke ekip Bavaroise lan ap panse pou yo te kapab achte anndan ekip Barcelone lan. Kingsley Coman ki mande 20 milyon ewo pa an anndan ekip sa, men se 15 milyon ewo ekip Legba pa wazanp vle bay plis de komann. Epi nap di zanmi yo gen ekip Manchester e City an ki gen 21 ka e covid 19 e pozitif e kote gen 7 jwè ki teste pozitif, gen 14 jwè e osen de sta e di ta di di staf e teknik e ki e teste pozitif e Pep Guardiola ladann tou e pab Pep Pep Guardiola ki teste pozitif e covid 19. e ant 2 ekip e Manchester United lan se sa e klèb Manchester United lan fè Manchester City an fè nou konnen zanmi James Evo Sport yo. Epi nap di selon jounal Marca gen e kontra Vinicius e e pou pwolonje nan 2 ekip Real de Madrid lan e ap fèt nan mwa e nan mwa jwen e kap vini la. E kote dirijan ekip Real de Madrid lan avèk adjwen Vinicius te nan yon reyinyon e nan mwa desanm ki sot pase a la e kote Vinicius apati de mwa jen yo pral kòmanse e negosye pou yo kapab jwenn yon pwolongasyon kontra e pou Vinicius Junior. Epi nap di zanmi yo nap fini jounal lan e kote nou pral wè jounal sa nan e di kote de tenis e kote e selon jounal L'Equipe gen Ostrali ki refize Novak Djokovic antre e sou teritwa Nasyonal lan, nou konnen Open d'Australie an k ap kòmanse apati de 17 janvye k ap vini la, Novak Djokovic ki pa vle pran vaksen an la, ki pa vle vaksine, otorite yo pa aksepte Novak Djokovic al jwe Open d'Australie. Li nan dizanmi yo, se yon mesaj ki pibliye sou kont Twitter Premye Minis Ostralyen an ki se Scott Morrison ki konfime sa. e viza Novak Djokovic lan e anile e kote Novak Djokovic te pap kapab patisipe nan Open d'Australie an men e Novak Djokovic ki deja depoze e plent lan devan la jistis nap tann poun wè eske Novak Djokovic ap kapab dispite Open d'Australie an chanpyon an tit ki ranpòte e twofe sa 9 fwa deja nou poko konnen eske Novak Djokovic ap prezan nan Open d'Australia. N ap di zanmi yo se lè yon Mundo Deportivo ki titre En el Limbo, sa vle di Dan nan Lenb, Novak Djokovic poko konnen èske l ap kapab patisipe nan Open d'Australia. Etou menm jan n ap gade jounal As ki titre li menm El Desafio, Le Defi, de Novak Djokovic, nou poko konnen Eske Novak Djokovic ap prezan, chanpyon an tit lan ap prezan pou ekri e pou pou al defann e koulè e peyi e la Sèbi. Nou konnen Novak Djokovic ki se yon entènasyonal Sèb e ki e pral jwe e ki kapab pa jwe, pa prezan nan Open e Dostrali an. N ap di mèsi avèk tout zanmi James Evo Sport yo ki pral gade videyo sa ansanm avèk nou. E tanka pou nou menm n ap toujou fè e maksimòm posib depi enfòmasyon yo tonbe pou n kapab pote l pou ou E janl ye a. M renmen nou anpil, non pam se James Evo Sport, nap jwenn mwen nan yon lòt video ankò demen si Dye ve, kap pi bèl ke emisyon jodi an. M renmen nou anpil, a la pwochèn.